Bonswa zanmi chef FVO, sa pral depan de lè ou pral tobe sou video sa. Je di an m vreman senti m kontan pou mwen te lakay ou anko avèk yon nouvo video. Mwen pote yon bel reset konfiti ak anana pou nou. Ebyen, konfiti ak anana, Se yon resèt ki vrèman enteresan. M konnen gen anpil moun ki renmen konfiti e m konnen lekòl lan pral ouvri anpil paran ta renmen fè konfiti mete lakay yo pou ede timoun yo lè yo pral lekòl. Donk, se sa k fè jodi an m vle pataje bèl resèt konfiti avèk anana sa a ansanm avèk tout zanmi chèf Èv yo. Mwen vle di mèsi a tout moun ki deja abòne avèk chanèl la. Mèsi avèk ou menm ki konn gade videyo m yo, ki pataje yo, ki kite yon like, yon kòmantè. Mèsi tou avèk ou menm tou ki gade yo, menm si ou pa chwazi kòmante, Men ou la kanmenm ou fè pati de fanmi chèf Ev la. Donk mwen vle remèsye ou menm ki ap tonbe sou videyo m yo pou premye fwa e ki petèt pral tou abòne. Donk m ap mande w tanpri klike sou ti bouton notifikasyon an pou YouTube kapab notifye w chak fwa chèf Ev pote yon nouvo videyo pou ou. Mèsi deja paske ou pral gade tout videyo a depi nan kòmansman rive jiska la fen e m konnen konfiti anana anpil moun renmen l anpil moun vrèman ta renmen konn kòman yo fè l donk map envite w pran tan w pran kaye w pran plim ou pou kapab note ansanm avèk chèf Èv kòman li menm li rive reyalize konfiti avèk anana ann al gade engredyan m pral itilize yo e kòman m pral fè Poum realize reset sa. Dako mes amour. Ok mes amour vwala nou konnen nap fè konfiti avèk anana donk baz nan se anana se premye bagay ke n bezwen e kisa m pral itilize m pral itilize suk map itilize kanèl m gen kanèl an bwa m gen kanèl sa ki se an etwale a ok anis lan nou konnen ki vreman enteresan a la rigè m konn mete yon ti wonn sitwon yon ti pence sèl yon ti esans tou depan men sa gen de lè m pa mete Poukisa? Paske nòmalman gen de fwi ke w ap itilize ki tèlman gen yon awòm ki natirèl ladann ki trè fò, dèfwa w konn pa menm bezwen ajoute esans nan jan de preparasyon sa yo. Pa kont gen de fwi m ap itilize lè m ap fè konfiti oubyen m ap fè jele oubyen m ap fè marmelad, mwen konn otomatikman mete ti esans ladann. Kijan m pral rive reyalize resèt anana sa? M pral lave anana yo, m pral byen dekoupe yo an peti mòso, m pral mete yo nan yon bòl, Pou yo kapab rann dlo, m ap simen suk sou yo, m ap mete yon ti baton kanèl sou yo epi apre sa, m ap fè konfiti m nan nan demen oubyen nan aprèmidi. Si ou koupe yo nan maten, ou ka kite l fè anviwon 5, 6 zè de tan pou l kapab byen rann. Poukisa? Paske nòmalman avèk ji anana a gen ladan l tou natirèl lan, se avèk li ou pral fè. konfiti an, ou pa pral ap ajoute dlo ladan l. Èske nou konprann? Donk, nòmalman gen mango, gen anana, gen yon seri de lòt fwi, in fwa ke w bezwen fè konfiti avèk li, ou pa nan ajoute dlo ladan l, ok? Ou pa ajoute dlo pou l bouyi. Ou pèmèt ke ji de fwi ki andedan fwi an, li rann, ou kite l pran yon nonb de tan, pou l kapab byen rann avan menm ke w mete l sou dife. Lòt konsèy lè w nan domèn pwodiksyon egalman, ou pa sipoze pandan m pral fè konfiti a la mwen gon chodyè manje kòmsi manje sèl oubyen m gon chodyè vyann bò kote, kote m ap fè konfiti a. Poukisa? Paske ou pa ka nan pwodui kwaze lè w nan pwodiksyon. Donk gen anpil moun ki rantre nan domèn li jis wè moun fè oubyen li jis ka fè l li fè l men l pa respekte yon seri de prensip ki genyen nan Pwodiksyon. Donk li enpòtan lè w ap prepare jan de resèt sa yo, ou pa prepare yo kote ki gen lòt manje, ou pa prepare yo kote ki sal, paske tout kapab rann resèt ou an gate. Donk, m di sa sitou pou moun ki nan domèn pwodiksyon pou vann yo, men si w ap fè ti afè w lakay ou, gen de mezi ke w kapab pran, sitou w pa pral fè anpil, ok. Donk, ann al rantre rapidman nan dekoupaj anana nou an.

Epi nap dekoupe l tou piti.
Ok, nòmalman mèzanmi la mwen gentan fin dekoupe anana m yo. Ok, Donk lè wap fè konfiti a pran tan ou fin dekoupe tout anana yo epi aprè sa kisa m pral fè mwen lave kanèl la ok anis nan ansanm avèk batonè kanèl yo ok mwen lage yo sou li epi aprè sa kisa m pral fè m pral ajoute sik paske sik lan pral pèmèt ke fwi an li rann kantite dlo ki ladan nan ok. Pral kòmanse rann nou paka ap fè konfiti avèk anana menm kote ou kale la menm kote ou metel nan dife non bal tan poul kapab rann ju ki ladann nan ok map simen suk sou li ok mwen mezirel paske mwen mezire kantite anana m genyen pou m mezire kantite tas suk ke m met ladann ok met yon premye tas met yon dezyèm tas Mwen pti aske m kouvri tout kò a nana ok. Epi m pral mete yon twazyèm tas. Gen konfiti ke wap fè, gen fwi ou itilize, otan de tas de sik se otan de tas de fwi. Genyen tou, fòk ou mete plis e sik ke kantite tas de fwi ou byen kantite gram de fwi ke ou jwenn nan. Vwala. Kounya sa m pral fè mes amours, mwen fin rache anana m, mwen mete ti batonè kanèl mwen sou li, mwen simen suk mwen sou li, epi la mwen kouvri. Mwen kouvri l, m pral kite l fè, tankou mwen di nou si n ap fè l nan aprè midi nou sot travay bò 5, 6 è, depi nan maten bò 8 è, rache anana a mete l la. Oubyen rache l depi nan aprè midi. Nan aswè ok epi aprè sa nan demen si Dye ve ou vini ou fè konfiti ou mete konfiti ou nan dife donk la m pral metel repoze pou tout nwit lan paske se aprè midi liye epi demen maten si Dye ve map nèk vini m prann m mete chodyèm sou dife mwen metel ladann epi tank lap kuit tank map virel ansanm avèk on kiyè an bwa Ok nap tounen pou suit la. Mes amours apre nou fin kite anana nou an pran bon nonb de tan poul ka rann mwen pral moutre nou li koman li ye ok apre sa poum kapab al metel sou du feu humm nou wè. Eske nou wè mes amours, yè lèm te koupe anana eske'n te wèl te gen tout dlo sa yo nou wè? Nou wè valè ju anana rann pou kont li? Donk nou sipoze mete anana nou fè on nwit oubyen yon bon kantite èd tan repoze avan menm ke nou pral mete'l nan dife pou'n kapab prepare konfiti avèk anana nou an. Ok? Donk la nou pral mete'l sou dife. E la nou metel nan nan kaswòl ok ou fèl nan sa w vle nan chodyè nan bonm nan kastwòl sa depan de ou menm la nou metel epi nou pral depozel sou yon fe mwayen tanzantan nou pral virel tanzantan nou pral virel e lè nou rann nou kont ke chè anana a kòmanse byen kuit kounya nou pral kòmanse tapel tapel. Metel sou dife. M pral mete yon vye pti wonn sitwon, pa anpil. La nòmalman konfiti nou a byen bouyi. Anana a byen bouyi nan pwòp dlo l ankò. Wè? La byen bouyi. N ap kite l fin byen bouyi pou tout chè anana yo vin vrèman mòl. Pou yo trè fasil pou ke nou bat yo pou yo kraze vin fen fen fen. Ok. E pi apre sa pandan l preske fini n ap ajoute yon pyep ti esans ladan l avèk yon ti pense sèl. La a anana nou ap bouyi avèk batonè kanèl an baton, kanèl a netwale jan nou rele l nan lang kreyòl nou an, e pi yon ti wonn sitwon. Ok la mes amours normalement ananam nan mte gentan mte fin talè a mte montre nou kote kel te kòmanse bouyi ebyen mte vin kouvril poukisam kouvril paske normalement lèw rekouvri confiture sa par rapport avèk couverture lan nou konnen lè lè chalè a vapeur la ap monte e kòmsi li vin retounen vide dlo ok li vin l'air kap monte a chalè kap monte a li vin vaporize dlo ankò nan confiture an se youn nan rezon ki fè nou wè Mwen pa ajoute dlo pou preparasyon konfiti avèk anana. Pandan lap bouyi a, pa bliye se fe mwayen mes amour, pa mete konfiti ou sou gwo dife. Kitel sou fe mwayen poul kapab pran tanl pou chè fwi ke wap fèl la kapab byen kuit, byen tandr. Sam pral fè kounya m pral dekouvril, m pral ajoute yon ti poud jenjanm ladann li bal yon Bon gou! Si w poko abitye fè l konsa, eseye. Ou menm ki konn fè konfiti anana deja, si w poko janm mete poud jenjanm ladan l, ebyen mwen envite w fè sa. Dakò mes amours? M pral dekouvri l. Ooh! Nou wè? Nou wè dlo nan tèt kouvèti a ki retonbe ladan l ankò. E sitou anana a te fin pran tan l. Li te byen repoze pandan tout yon nuit, donk li bay pwòp dlo pa l. Ala bèl! Mes amours! Epi l gon odè serye k ap degaje ladan l wi timoun. La m pral ajoute ti kiyè poud jenjan mwen. Anviwon on demi TSP. Ok? Ti kiyè a manje, ti kiyè a kafe. Si ou pa gen jenjanm an poud menm jan avèk chèf Èv, ou ka koupe yon ti moso jenjanm an kè yo. Ok? Men lè m di nou sa, ti jenjanm nan ladan li bay yon gou ekstraòdinè. M vire l, epi m pral rekouvri l ankò pou l ka kontinye kuit. Apre sa, nou pral yon ti jan tòk tòk li. Gen moun ki kapab itilize ti miksè plonjan yo. Yo foure l la nan konfiti nan epi yo mikse l pou pèmèt ke chè lan kapab vin kraze nèt. Gen moun se konsa yo renmen li men mwen menm m renmen lè map fè konfiti anana pou m jwenn kòmsi ti chè anana a tou piti nan fen preparasyon donk la m pral kite l kouvri pou l kuisson an kapab tèmine epi aprè sa map ajoute yon ti esans ladan l epi yon ti asid sitwon an dènye dakò mes amour nap wè tout bagay. Ok mes amour aprezan jan nap gade a la konfiti m nan gentan prèske pare nou wè. Talè m pral teste l paske gen fason lè w ap fè konfiti nòmalman ou kapab teste l pou rann ou kont si li apwen, si kwison an ok. Ok, lè sa w pral itilize yon ti soukoup oubyen nan menm do ustansil ke w ap fè l la oubyen yon spatul, w ap pran yon ti tak nan likid la w ap vide sou kote l, ok, sou spatul la oubyen sou soukoup lan, epi w ap yon ti jan sekwe l, sekwe l, sekwe l pou wè eske l ap koule. Sil file desann, konnen li poko fin kuit ok, siwo ki ladann nan poko apwen pou desann li men si non ou wèl lèw fin virel siw wèl rete nòmal konnen ke konfiti an apwen sam pral fè la mes amour map ajoute yon ti esans vaniy nou wè m jus panchel paskem konn ki kantite m vle mete mwen ajoute esans lan m pral byen tounel. Epi apre sa map ajoute yon demi TBSP sitwon ladanl, map kitel fè anviwon yon 10 minit epi apre sa poum kapab desann li dife ok m pral koupe sitwon an nap wè talè. Ooh mes amours men konfiti nou an kounye a nou pral ajoute ji sitwon an ok. Mete ji sitwon bèbèt. Ok. Ouu. Tèlman santi bon. Tèlman. Waw. Li santi bon li gou ti moun. Jenjanm nan m di nou ajoute la dan nan ti moun ou menm ki pat konn abitye fè l konsa. Wap vreman renmen saveur sa avèk ti jenjanm nan. Ok Nou wè m tou pa ajoute dlo ladan l se poutèt sa m kouvri l ok dlo a chalè a vaporize l vin rann dlo ok wè nou pa menm mete dlo ladan l la konfiti m gentan pare m pral jis mete on ti tak nan ti likid la paske m pa renmen lè yo gen twòp twòp likid m pral jis pran on ti likid tou piti ok nan ti siwo sa. M pral mete l sou yon spatule pou n kapab wè kòman l parèt. Ok, men li. Bon, m swete nou wè l byen. M mete l sou spatule la, nou wè. M panche spatule la. Nou te gen dwa mete l sou nenpòt e ti soukoup ou ben nenpòt kouvèti plastik, nou wè. M panche l, nou wè kòman l pran tan? Nou wè? Li kole. Nou wè? Si nou wè l voup li kouri plonje konnen siwo a poko byen kole ladan l li poko bon. Men le fèt ke nou wè l ap pran ti tan sa pou l on ti jan dekole nou konnen l gen yon ti chè anana sou li, donk la konfiti nou an gentan apwen. Ok, li pap santi Li pap gate, si nou retirel nou al metel nan bokal la ki gentan li menm gentan sterilize. Zanmi chèf Èv yo kounya nou fini avèk preparasyon resèt konfiti ak anana nou an nou wè kòmanl parèt mes amours ooh gade sou pen an non wa bèl paw janl bèl lan ebyen se konsal gou timoun m te vrèman kontan poum te pataje yon si bèl resèt ansanm avèk nou m tap di talè a yon bagay lèn tap lèl te sou dife a nòmalman lè Lè wap fè konfiti, lè w mete l sou dife mwayen epi ou wè dife an li kòmanse kuit, likid ki ladan nan kòmanse ap tounen siwo, ok, ou sipoze diminye dife an nèt kòmsi ou pral mete l sou lo. Wap ba l tan pou ke l kapab fin prepare nèt e ke ou kapab desann li sou dife. Ou sterilize bokal ou, ke se swa bokal an an plastik oubyen an e emm boutèy jan yo di an ok tankou sa m met pa m nan la ou sipoze sterilize l avan menm ke w mete konfiti paske konfiti pa mal pou gate non timoun humm konfiti pa mal pou gate ou gen dwa fin fè l la ou gade w wè l kòmanse leve kòman sa yo epa limon ti bagay ki tankou ti plim plim plim ki sa sa ki leve sou yo a mous yo sa k fè sa konfiti an si l pa gen kantite suk pou l gen ladan l li ka gate li pap konsève lontan. Si likid ou mete ladann nan, dlo ou ajoute a oubyen dlo ke fwi an rann pou k fè kwison an, li pa fin kwit, li pa fin byen kole, li ap gate timoun. Si kounye a lè w ap itilize l, ou mete nenpòt kiyè ladann, nenpòt kiyè ki sal ladan l, li ap gate egalman. Donk se itilize l de fason pwòp. Se sa k fè, mwen te di nan kòmansman videyo a, lè n ap fè konfiti, lè n ap fè kèlkeswa resèt sikre, pa melanje l avèk lòt manje, paske nou pa ka nan pwodui kwaze lè nou nan pwodiksyon. Donk, mèzamou, konfiti ananas se yon konfiti ki vrèman gou, ki vrèman enteresan, e ajoute ti sitwon ladan nan dènye a, se yon kle nèt. Si w pa t konnen l, ou tou konnen l jodi an. E m vreman te kontan pou m te pataje yon si bel reset ansanm avek nou mes amour. Vreman vreman. Fon ta nan kem pou n ta we koman m te kontan pou te yon bel reset konsa. Ebyen map envite ou pataje reset la. Kite yon komantè. Like video yo. Nou chich pou like. Like video yo. Konsa pou youtube kapab. prezantel oubyen ofri lòt moun pou gadel ok mes amour donk mèsi ak tout moun ki te gade video a mèsi ak tout moun ki pral kòmante ki pral kite yon like ak tout moun ki pral pataje ou menm ki tonbe sou chanel la pou premye fwa si tout fwa travay chef eva fè enterese ou ebyen mes amour abòne donk nap wè mwen mete bokal la tèt anba. Lè nou bezwen konn pouki rezon, ma di nou pouki rezon. Dakò mes amour, a la prochèn tout le monde. An atandan, kontinye gade ansanm avèk zye nou kontanple bèl resèt konfiti ak anana sa ke chèf Èv te pote pou nou jodi an. Bye bye tout le monde.